Paris Saint-Germain an meyè ekip pou sezon 2024, 2025 lan nan yon sitiyasyon trè konplike avèk yon moun ki te ekstrèmeman enpòtan pou li. Sezon sa a, Donnarumma te enòmisim anba kan an pou ekip Paris Saint-Germain an. Se pi bon sezon Donnarumma. depi lè l ap evolye nan Paris. Pa bliye Donnarumma vini nan Paris Saint-Germain an 2021 e li pa t toujou egzanplè pou Paris Saint-Germain nan peryòd sa yo. E gen moman menm ou wè ke wi ekip Paris an te toujou dezekilibre kòm ekip men Donnarumma te jeneralman koule ak Paris Saint-Germain nan moman ke Paris Saint-Germain ap koule al koule avèk ekip lan. Kontrèman ak yon gòlkipè tankou Thibaut Courtois, Real Madrid ap koule men misye di li menm, M pap koule. Epi Donnarumma jeneralman te konn koule. Mentnan si nou pran sezon 2024-2025 lan, Sitou dezyèm pati sezon an ki bay Paris lèt de noblès li. Donnarumma te fè lè match kote ke se li k pèmèt ekip Paris Saint-Germain an aksede a tour suivan avèk arè spektakulè li. Kont ekip Liverpool la nan match retou la Donnarumma te ekstraòdinè. Paris kalifye pou kar de final. Kont Aston Villa an kar de final match retou Donnarumma te ekstraòdinè. Paris kalifye pou demi final. Kont Arsenal an demi final misye fè 2 arè monstriye nan match ale nan match retou. Se te ekstraòdinè. E sitou nan match ale a, li fè 2 gwo arè, youn sou Martinelli, youn sou Trossard, ebyen sa te pèmèt Paris al bat ekip Arsenal la e konfime kalifikasyon l. Nan final la, pa t gen twòp bagay pou te mete anba dan paske se te yon non match, se te yon piti k t ap jwe avèk yon gwo, men sou longè konpetisyon an, Donnarumma te ekstraòdinè pou ekip Paris Saint-Germain an. Se pi bon sezon Donnarumma fè depi lè l ap evolye nan Paris. Donnarumma vini nan Paris Saint-Germain an 2021 kote li gen yon kontra 5 lane k ap ekspire an 2026. Si pa genyen antant antre 2 pati yo, gòlkipè a apati de janvye 2026, Lap kapab siyen nan nenpòt klèb ke l vle e lè sa Paris ap oblije kite l ale gratis. Li sou kontra pou jen 2026, sa pa vle di ke si l pa siyen avèk Paris Saint-Germain an janvye 2026 li prale, non, an janvye 2026 li pa prale, men an janvye 2026 lap gen pouvwa l nan men l pou l siyen kote l vle epi lap kite ekip lan le 30 jen 2026 lè kontra l fini. Ebyen, lè sitiyasyon sa yo rive la, A 1 an de tèm kontra a, oubyen 2 zan de tèm kontra a, depandamman de lè negosyasyon li menm li vin entansiv, klèb lan konn jije nesesè fòk nou renegosye kontra a e pou bay yon revalorizasyon salaryal nan pwolongasyon an. An fonksyon de sa gòlkipè a li menm li fè, ajan l avèk li egzije klèb lan. E klèb lan li menm gon kote ke l vle rive, gon kote l pa vle al pi lwen, konn gen yon ti kòd long. Ebyen, Donnarumma ak Paris Saint-Germain pa janm kapab jwenn yon antant pou kontinye avanti lan. Ki fè ke Donnarumma pa kapab jwenn antant paske. Nan negosyasyon pou pwolongasyon kontra a, kòb ke l mande a, Paris pa vle bay li, li mande 12 milyon ewo, Paris li menm li vle rete ak 7 milyon ewo plis 3 bonis ki se 10 milyon ewo, e gòlkipè a li menm pa dakò 10 milyon ewo, se 12 milyon ewo ke l bezwen. Paris pa vle bay 12 milyon euro, li vle bay sa ke l kwè ke Donnarumma merite pandan yon Donnarumma jije travay li oblije fè l mande Paris plis kòb ke sa. Antretan, jwè w lan avèk ajan l sonde Sak genyen deyò a, Deyò a vle bay Donnarumma plis. Pa egzanp, yon ekip tankou Galatasaray, yon ekip tankou Chelsea pa gen pwoblèm pou bay Donnarumma plis ke sa Paris ap ba l la. Jwè lan kontra l ap ekspire an 2026. Si pa gen akò, li prale gratis. De se fèt, pa gen akò e Paris Saint-Germain pase a otre choz, Paris bay 40 milyon ewo pou golkipè Lille lan ki se Lucas Chevalier ki gen 23 lane. Gentan gen akò vèbal antre 2 pati yo, kounyela a li rete pou tou lè 3 pati yo chita. Paske Lil ap fè yon ti kòd long, Paris li menm lap fè yon ti kòd long, men Paris gentan gen akò ak Lucas Chevalier pou di men konbyen kòb map baw, men ki kontra a, kontra a pou 2030, men konbyen kòb map ba ou. E Lucas Chevalier gentan dakò. Sa vle di Donnarumma ap kite ekip Paris Saint-Germain an. Sil pa kite Paris Saint-Germain li pral nan konkirans avèk Lucas Chevalier. E konkirans sa pap bon pou youn nan 2 gòlkipè yo. Li pap bon pou Chevalier ki li menm ap frape pòt seleksyon fransèz la. Li pap bon pou Donnarumma pou l ta vin wè ke stati de meyè gòlkipè ki genyen a l'issue de la sezon 2024, 2025 vin chanje pou yo mete l nan konkirans. Donk li pap bon pou tou lè 2 pati yo, sitou Lucas Chevalier ki li menm. Ou wè gen matyè la poul ale nan mondyal 2026 la. Poul ale nan mondyal 2026 la fò lap jwe. Kounye la. Genyen 2 fason pou moun analize bagay sa e mete tèt ou poze sou zepòl ou pou konprann. Definitivman Paris vin tounen yon vrè enstitisyon. Sa e premye bagay. Lontan gon sèl fason Paris te konn sede ak kapris jwè. bal kòb kel mande a oubyen bay jwè lan kòb kel pa menm vo a poul rete. Nou remake depi lè Paris Saint Germain avèk Qatari yo vini. nan premye estan dezyèm deseni venteyinyèm syèk lan, Paris te konn bay jwè w yo dè salè ke w pa menm merite lè w gade jwè w lan li menm kòm potansyèl. Men, se te nòmal te kapab konprann li paske Pari te nan nesesite pou l te atire moun. Se pa vil lan non. Lè w di Pari se ville de la lumière, men m ap pale de klèb lan pa t atire. Ebyen, lajan an te atire jwè yo. Te konn gen gwo kontra. E nan gwo kontra yo, li te plis parèt ke se de jwè kap jwe pou lajan, men se pa pou mayo a. O fil dè ane, nou wè ke bagay lan, li vin pran on lòt dimansyon avèk gwo sipèsta ki vin nan Paris Saint Germain,

vin fè klèb lan panse yon lòt fason e o final li abouti ak Paris jodi an la ki sou le trwa di foutbòl ewopeyen. Kisa? Dezòmè n ap soti nan bling bling, dezòmè se pou kolektif nou ye, dezòmè se lanmou mayo a k ap pèmèt ke w rete nan ekip lan non lajan m nan. Nèg yo kite Mbappé ale, Mbappé te vle ale, e Loulou Henrique te klèman di ke ekip li ap pi bon sezon pwochèn, o final ekip li pi bon sezon pwochèn, ekip li chanpyon. Depi la Paris rantre nan lojik enstitisyonèl lan kote ke. Se ekip lan, se enstitisyon k sou tèt moun, non moun sou tèt enstitisyon an. E se konsa Paris li menm li te fonde. Se jwè yo k sou tèt enstitisyon an paske se lajan, se salè lan. La vin gen lanmou pou mayo a. Se enstitisyon sipèsta, se Campos ki sipèsta, se Lolo Henrique k sipèsta, se Nasaire Kelaï Fix sipèsta. Otrefwa se te jwè yo k te sipèsta. Lontan, Paris tap bay Donnarumma salè ke l vle a. Menm plis ke sa. Ebyen, nou remake, Goalkeeper a mande 12, Paris vle bay 10. Lontan Paris tap menm bal 14 pandan e 12 li te mande. Ebyen kisa club lan lage tèt li, li di tèt li, Si m lage m nan lojik enstitisyon, mwen privilejye enstitisyon an ke jwè, men se lanmou mayo a, sakrifis ou prè pou fè, n ap mennen nou kote n vle ale a. Gon lòt kote mwen konprann Donarouma. Ou Paris Saint-Germain pat chanpyon ak Donnarumma k pat gen enpòtans kapital nan chanpyon an, Donnarumma pa tap kapab fè egzijans sa. Paske Donnarumma te toujou kri jwenn anpil kritik e li te pou bokou nan kritik y ap fè sou li yo paske l pat toujou regilye. Donnarumma bay tèt li lejitimite pou l egzije lajan sa paske lajan ke l mande Paris Saint-Germain an y ap kapab ba li l tout lòt kote yo.

M konprann Dona anba, m konprann Pari, men Pari lage tèt li nan enstitisyon. Kounye a Lucas Chevalier, presyon Lille pa presyon Pari. Sa se premye bagay. E depi Chevalier vini li klè ke Dona anba prale. Paske gon kesyon de chwa de karyè, gen mondyal k ap vini. Gòl ki plase titulè endiskitab nan klèb ke l te ye a, si l pa gentan gen garanti ke Paris Saint-Germain pap bay kòb la, donk Donnarumma prale, lap jwenn pi bon deal lan lòt kote, li menm li pap vini. E se sa m panse. Mentnan, si nou pran potansyèl gadyen an, sou lign nan, sou lign de bi an, misye se yon ekselan gadyen, Chevalier. Se pa Donnarumma. Sou ligne de but an, men se pa yon mwayenn 4, yon mwayenn 5 tou sou ligne de but an. Misye enòm sou ligne de but an. Li gen 23 ans, son jèn, pwometè, se youn nan avni foutbòl mondyal la, non li t ap site a leksteryè. Donk Pari fè yon tranzaksyon fransèz. E se youn nan bagay k ap fè ke Pari Sen Jèmen li menm, li ke piblik fransè a tonbe damou l se relasyon fransèz li avèk de jwè fransè sa k pa t toujou le ka nan pwojè a se te jwè deyò Pari kareman ap rantre nan lojik jwè fransè Désiré Doué Dembélé Hernandez Lucas Chevalier Warin Zaïre Emery Plizyè franse an nan meyò ekip fransèz la. Sa son bon bagay. Donk an tèm de potansyèl son gwo potansyèl. Men kounye la Lille pa Paris Saint Germain an tèm de presyon. Nap tann. Men mwen konprann Donnarumma ki li menm konsyan ke jodi an dimansyon li egzije. Mwen konprann Paris li menm kòm enstitisyon ki kareman tounen. oubyen yon enstitisyon pou l fè respekte pwa klèb lan e se sa l ap fè la kote ke Donnarumma ap kite Paris Saint-Germain.